E kanmen menm son bèl inisyativ. E tout jèn yo, nou met tèt nou ansanm kote ke pou nou renouvle ke tankou sa ki te konn fèt ansyen tan yo. Poukisa m di ansyen tan? Paske jèn yo de no jou pa egzanp, timoun pa egzanp de moun ki fèt 2006, 2007, 2008, yo pa twò viv eksperyans nou te konn viv. Pa egzanp. Tankou al kouri Mapou, tout sa yo, se te de bagay ke nèg yo vin avè l, kote ke pou yo repran jenès la, pou yo kondui vè lavan. Sa vle di m panse sa k fèt la la se yon bèl inisyativ, sa vle di sa fè m plezi osi. Ou konprann? Mes internautes ki nou regarde de partout, yon gran salutation pou nou tout. Jodi a nou prezan nan yon aktivite ki se yon marathon. Kote se popilè yo ki òganize l ki se Sprint Tour Slash 3 pwen zewo. Nou prezan kote ke nou pral fè w viv kòman dewoulman an yo ye. Se yon maraton ki reyini anpil jèn nan vil Gonayiv e n ka di se yon bèl aktivite kote nou ka wè jèn Gonayiv yo swaf sa. Donk nou menm nou pral fè entèvansyon ansanm avè yo, nou pral mande ki sa yo panse de aktivite sa. Ok nou gen madam JBS ansanm avè nou, JBS Salon. Bonjou madam. Bonjour.
Koman ou ye?
Trè byen, e ou menm?
Mwen anfòm.
Nou konstate nou wè w nan aktivite Sprint ou Slash. Kòman ou wè aktivite a? Bon, s on trè bèl aktivite, sof ke m wè l manke òganize, manke gen anbyans pou jodi a, paske jodi a m vini, men m wè manke gen anbyans. M pa konnen si lè m pa t ko vini yo, kòman sa te ye, men pou la premyè fwa ke m vini, m poko retwouve m. Men kisa k pouse w vini menm? Bon!
On bagay kap fèt gonayiv m son gonayivyèn kan menm map anvi patisipe menm si se pou on sèl fwa map anvi patisipe map anvi wè kisa gen ladann. Kounya si gon mesaj wap voye ba staff popilè yo kisa lap ye pou aktivite sa? Repanse bagay yo, mete standardize l plis, mete plis kòmsi aktivite tankou on aktivite konsa mete plis ti jeu ladan l bon kòm se pou la premyè fwa m vini m paka di plis paske m pa konn kòman sa avan an te ye men Pou jodi a m poko retwouve m. Sèlman kòm spò son bagay ke m renmen, m santi m fè spò lè m alèz men m pa wè sa m ka di ankò. Deja mèsi JBS.
Ok.
Kòman w vin jwenn aktivite an la? A pou mwen menm mwen wè tout bagay nice. Pou la premyè fwa w patisipe? Wi pou la premyè fwa.
Kòman w wè l menm?
Trè nice.
Bagay serye. Kisa k pouse w vin patisipe? Bon pou jan yo t ap pale m, mwen m te anvi wè, m te kiryez.
Antouka, se yon gwo bout tonton aktivite, se yon aktivite m panse Gonayiv te bezwen anpil paske nou gen lontan n ap soufri e sa se yon nan aktivite ki reyini yon pakèt moun. Lè n pran pa egzanp, gen gwo moun ki la a, gen timoun ki la a, sa vle di sa tou li ouvè yon pakèt opòtinite pou ou tou paske ou ka pran gwo nimewo, ou ka pran ti nimewo konsa tou. Bon, bon, anfèt, anfèt m ap di se yon bon bagay. M ap di si tout fwa sa ta rete konsa l ap bon paske l ap, l ap, l ap fè, l ap fè wè vil la plis epi l ap fè. Lap fè plis sa lap fè vil la plis koni plis sa ou panse de vil la pa konsa pakèt bagay. Map kòmanse pa remèsye tout moun kap koute nou la kap gade nou tou osi ou konprann jodi a ki se samdi 30 out 2025 e kanmè menm son bèl inisyativ e tout jèn yo nou met tèt nou ansanm kote ke pou nou renouvle kote kou sak te konn fèt ansyen tan yo poukisa m di ansyen tan paske jèn yo de no jou pa egzanp Timoun pa egzanp, gen moun ki fèt 2006, 2007, 2008, yo pa twò viv eksperyans nou te konn viv. Pa egzanp, tankou al kouri Mapou, tout sa yo, se te de bagay ke nèg yo vin avè l, kote ke pou yo repran jenès la, pou yo kondui vè lavan. Sa vle di m panse sa k fèt la la se yon bèl inisyativ, sa vle di sa fè m plezi osi. Ou konprann? Nan ki blòk ou soti nan vil Gonayiv? Mwen soti blòk Wonpwen Sen Chal, Wonpwen Sen Chal. Si gon mesaj espesyal w ap voye bay staf popilè yo, kisa l ap ye? Bon, mesaj m ka voye bay staf popilè yo, se ke Inisyativ sa m ta renmen pou l kenbe e se son bèl inisyativ. Sa vle di sa w k fèt la la se jenès la k angaje. Pase lè se jèn k ap fè l, w oblije apiye l. Depi se jèn nou met tèt nou ansanm pou n fè sa w k ap fèt la la, sa vle di Gonayiv piti. Lè m di Gonayiv piti sa vle di tout moun konnen, tout jèn nan vil la konnen. Sa vle di gen de bagay w ap fè depi se bagay ki pozitif sitou m m salye Nono pase l ap fè yon bagay pozitif nan vil la sa vèman fè m plezi e m salye inisyativ sa. Ou konprann sa m di w la? Deja mèsi.
Dakò.